Depi nèg la rele w nèg pa w, chèmèt chèmètrès, ou gen aksè pou fè zong li, pou fè pye l, pou fè plim nan devan l, pou fè plim nan dèyè l. Ou gen aksè pou fè tout sa yo. Depi nèg la se nèg ou ye, dezabiye l. Dezabiye l, e pa nèg ou l ye? Dezabiye l. Epi di, vin di m si l pa konn anyen. Hum. Savon l ap benyen, se ou k ba l savon pou l benyen. Sandal l ap met nan pla pye l anndan lakay ou. Ou pa konn tande?

Talè, banm di nou bagay. Kouzen, on mèt ou ye kouzen, on mèt ou ye kouzen. Kouzen Suzanne, banm di yon pawòl. Mwen pa gen manti moun yo men son mèt ou ye, pwofesyonèl ou ye, konprann byen sak di a kouzen. Banm di nou yon bagay, tande, tande, tande, tande. Gen moun ki pran plezi nan fè moun mechanste. Mwen toujou di yon fi sa. Depi w pa renmen yon nèg oubyen yon nèg ou pa renmen yon fi pa fè anyen dèyè l paske tout tan ou tande maji maji se ou menm ki maji maji rele ou menm ou gen moun ou gen nan vi w gen jan w trete l gen jan w karese l gen jan w miyonnen l gen jan w fè l ou fè kè l kontan ou pa menm bezwen li men yon balèn pou li. Tout bagay Rose gentan li fèt gentan deja. mare. Wi pa Men manti.
kounya la si w renmen yon nèg ou damou nèg la, nèg la lage nan lari a tankou yon ti poul, lap ranmase fanm san rete, lap fè yo griyen dan sou ou, lap fè yo ranse avè w e nivo lanmou w pou li anpil, la kounya la l mande w lagel. Sa map pale Oh, banm di nou Rose bagay. dwat wi, talè.
Nèg sa mande lagè, paske mwen menm m pa gen dwa renmen w, m pa gen dwa damou w, m pa gen dwa vle w, m pa gen dwa ba w kè a, m pa gen dwa pou w pou w ap fè m pase mizè w ap fè m kriye. M pa bay tèt mwen dwa sa. Depi w ap fè m kriye m renmen w, m ap fè w ret nan wòl ou. Tande, ban m di w yon bagay moun nou. Ou m ap kite w pale wi ti kouzen. Kounya la, ou gen yon mari k rele chèmèt ou chèmètrès. Ou gen yon mari ou k al nan men yon machann ou achte yon pwason San fè pri pou bal manje. Ou gon mari ou ka metel kouche sou do pou raze plum li pou li, pou raze anba bral, pou fè zong pye, pou fè zong menl. Ou gon mari ou pa k mete kouche sou zoryew tel krete sak zorye a sew k mete zoryew. Ou gon mari se ou k bal savon poul benyen.

Wouy tchelele ooh mezanmi tanpri silvouplè mezanmi tchelele fè respè tande ou wè tonnè boulem sa ou sou poste m fin avw tout bon wi m fin avw Tchelele lè ke ou gen lè ou gen mari m konn kijan poum fè yon nèg si yon nèg fè 100 5 goud. Pou li pou m fè l tounen di goud. M konn ki jan nèg son e gason renmen lè w pran swen kò l, lè w pran swen vant li, lè w ba l ti griyen l, lè w respekte l, lè l pale w pou w tande l. Sa yo, sa yo, pa pa pran non ti tchelele, pa pa koupe, e sa m vle di w. E sa yo depi w genyen l lakay ou, Ou respekte mari ou, wap sòti deyò lè ou di mari ou wap sòti, ou di mari ou wap antre, lè mari ou kouche ou pran tèt mari ou met sou zorye wap pase ti men nan tèt li, lè mari lè do mari ou grate ou, ou pa rele fout nan tèt mari ou, ou ou ou konnen ou avèk yon nèg nan yon relasyon sa ou pa bezwen li men yon balèn pou li. Lè nèg la monte ou desann ou, lè nèg la desann, lè nèg la moute ou desann ou, e lè ou moute nèg la ka desann ou. Ou konn kijan pou pale avèk mari ou nan mitan moun, ou konn kijan pou trete mari ou, ou pa bezwen li men yon balèn pou li. Èske ou konprann sa m vle di w lan? Jounen jodi la nan 2024, ou pa mare moun pou fè, ou pa vin mare moun vin fè moun fè pen nan kwen. Ou pa vin mare moun, gen twòp moun, gen twòp moun. Okontrè, gen moun ki nan vi w e gen moun ki sou ban k ap tann. Mwen menm se jan de moun Joem lan la. Sim pa gen mennaj, moun ki gen bon nèg nan menl la oubyen moun ki gen bon moun nan vil la la e tann map tann li kitel poum pranl el met e kitel pandan 50 10 ans map pranl nan menl sa vle di mpa ka pral mare moun vin fè moun mare mare moun nan kabann mwen vin fè moun plen kwenm men mkonn kijan sim avèk on nèg tout tande w tande nèg pa bay lajan mkonn kijan on nèg ka banm lajan koz nèg lan sil baw 100 dola se pa pran ou prann ou al fè bèl avèl nan kòw Lap baw 200 kounya. Si nèg la baw kòb, li wè cheve sa, ou gen, ou achte yon cheve pou 200 dola nan menm, pa bliye relem nan 786 229 03 52 poun achte cheve nou an. Si nèg lan wè, ou achte yon cheve pou 200 dola, paske mpa vle ankenn moun dim mpa fè bèl. Mpa vle ankenn gason di, oh mpa renmen lè zong ou bèl. Pa egzanp, mwen fè zong sa nan menm lèm ale yon kote yon moun konn fè zong, mwen konnen li ka fèm on mwa oubyen on mwa edmi. Ok sil ka fèm tan sa m rale 95 dola mal fè zong mwen lèm lè sou yon mwa m pral fè zong mwen ankò nèg la paka dim konsa map gaspiye kòb nan fè zong mwen paskel konnen avan tout bagay on fanm ou sipoze pwòp pa gen gason sou wè avèk on gason li wè pyew sal li wè menw sal li pa diw cheri fò tcheke sou sa yo wi. konnenl pa renmen w paske tout gason renmen lè yon fanm ap pran yon asyèt pou kabare ba li li wè zong tout gason renmen lè yon fanm kenbel nan dol ap grate dol siw pa si w pa gen zong tankou mwen menm m paka ret san fo zong koz depim strese m manje zong mwen ou menm si w gon bèl zong map kite w pale wi bebe si w gon bèl zong ou ka pentire zong ou oubyen tou ou ka mete fo zong ou ka fè zong ou chak mwa nèg la paka di w pa fè zong ou chak mwa kounya se si ke ou fèl la epi de twa jou ou mete koton sou li Ou fè yo sòti pou al refèl ankò la wap gaspiye nèg lan. Pou achte cheve sa nan tèt ou. Ou di mariw bezwen achte yon cheve li fè w kado 300 dola pou achte yon cheve. Li wè cheve sa ou metel yon premye fwa, ou metel yon dezyèm fwa, ou metel yon twazyèm fwa, lap ba ou ankò pou mete nan tèt ou. Men sil gadel wè chak sa ou ba li se bèl wal fè. Oubyen wap rele zanmi, wap mennen zanmiw nan club, wap gaspiye lajan. Li pap baw kòb. Pa gen gason k di, pa gen gason k paka mare, pa gen gason k paka delage, pa gen gason, pa gen moun sou tè a angwo. Sèl Bondye ki sèl ak ka frape lestomak. Men apre sa depi w se lòm ou sou tè a, depi w se lòm ou sou tè a ou gen aksè avèk nenpòt bagay sou tè a ok. Ban mwen yon siy silè. So m byen tande e m byen konprann tout deklarasyon w fè la. So m panse premye majik yon fi se love li li gen lakay li ki premye majik yon fi. E repete w repete sa m sot di a ankò. Men spirityalite nan spirityalite an. Lè, lè m sot di, demwazèl la sot di gen gason k pa pran nan maji a, i pa konsekan se san pou san i pa pran nan maji, i ya se skonn apèle kat fòs kosmik. Nan kat fòs kosmik yo, se ak kiyès enèji w mache. Èske enèji w mache a se yon enèji ki mache ak dife, oubyen dlo, oubyen van, pe enpòt, sa pral depan de kiyès. Si, pa egzanp, Enèji moun nan mache ake dlo. Egzijibleman moun nan fè e kòmsi e mazanza e e maji an pou li. Tchelele! Fò l ta jwenn, Ou wè fò l lwil ta ankò? jwenn yon kote pou l depoze l nan dlo. Efektivman l pa fè sa, l pap rive. Se sa anpil fwa moun yo pa konnen, yo toujou di entèl pa pran nan maji, lè sa yo pa konnen ki eleman moun nan genyen.
Banm di w yon bagay Patrick, Se sa fèm pa gen moun ki pa gen moun ki wè mwen menm depi se sam vle depi se sam renmen mwen gen aksè poum pranl e pa sa non aprè Bondye nan syèl la depim depi se lajan ki ka fèm pranl paske mwen menm mtrè pa di wè sim bezwen balèn sa malon kote mwen jwenn balèn sa vann 500 dola depim bezwenl ou wè son balèn li ye mwen bezwenl se lim vle yo dim li vann 500 dola map met 500 dola deyò m achtel Se youn nan rezon ki fè anpil moun ap konn entèl pa pran nan maji, entèl pa pran nan maji paske yo pap depanse lajan. Gen moun ki bezwen fè maji, ki pa vle depanse kòb pou l fè maji. Men gen moun ki di w konsa, l ap fè maji deyò w, monchè l ale nan tè l pa jwenn ou l ap pran dlo, l ale nan dlo l pa jwenn ou l ap pran dife l ap jwenn ou kanmenm. Vwala, se mesye sa m te di w la wi, se konn ki bò w ap jwenn moun nan. Ya, mwen menm mwen vle di medam yo konsa, pa bat lestomak yo de sa. Si w avèk yon nèg nan kay, Se nèg ou li ou bezwen nèg ou depi ou bezwen marel wap marel men si ou te ka fè maji lanmou an pitol tap pi bon paske depi se bagay ki gen maji ladann li gen yon lòt fòs kap danse ladann ou konprann mwen men si ou te kapab kenbel avèk tankou ou bal bagay la byen ou bal souperi a byen ou bal ou konprann mwen. Tankou manye bagay yo, ranje bagay yo, baton chokola.
Ou konn ti griyen, plit, plit. Ya, baton chokola.
Pa panse ke ou nan yon relasyon avèk yon moun. Afè ou tande gason ap bat lestomak o l pa bay fanm kòb, pa gen gason ki pa bay fanm kòb. Pa gen gason ki pa bay fanm kòb, pa gen gason ki pa damou, pa gen gason ki pa fè zonyon, pa gen gason ki pa souse zòtèy, pa gen gason ki pa lave kilòt, Pa gen gason ki pa fè anyen. Tout gason fèl. Se nan moman nan sikonstans la pou fal la. Ou konprann mwen? Mwen m lave kilòt mwen m pa renmen zonyon. Monchè ou poko fè zonyon paske ou poko renmen moun ou jwenn nan. Men lè w renmen moun nan lè wap fè zonyon an wap fèl wap refèl ankò.
Map lave kilòt la chak jou. Menm pa nan zone ou. M pa bezwen konnen.
Sèl sa m konnen gen nèg, paske mwen menm, m te gen defen mari m, monchè, li fè tout bagay. Ou menm sa kay ou a w pa jwenn yon moun ki pou fè tout bagay pou ou, ou konprann? Chak moun gen afè pa yo. Alo? Wi. Ban m di w yon bagay. M bezwen yon dola pou ban m yon dola pou m ka boule kat pwent li, pou m mete nan bous mwen pou w ka ban m tout kòb ou genyen nèt. Fek. Ò bon menn? Ò bon menn? Ok.